konekte nou pral bon detay. Anndan lakou peyi Dayiti, nou pral jwenn tout eleman de fòmasyon yo la. Anben kote ke nou genyen Nenel Cassy, ebyen ki tal reponn kesyon la jistis, detay yo anpil. Rete konekte, dosye Guy Philippe la toujou ap fè gwo pale dan la repiblik kote misye ap mande sòlda, ap mande e popilasyon Ayisyèn nan rejwenn li paske nèg sa yo pap dirije. Rete la, nou pral baw detay anndan emisyon sila. Rale ti chèz baw chita. Lòt gwo tonton nouvèl, gwo tonton eleman de fòmasyon nou pral pote pou nan emisyon sila a, ebyen konsènan de Alix Didier Fils-Aimé ebyen ki fè deplasman anben ki deja al pote sipò l bay ekip ayisyèn nan nan Boston. Rete la nou pral pale avè w ebyen sou platfòm sila paske nou toujou fè l e nap toujou fè l Antouka bagay e mwen espere tout moun ki nan peyi etazini mezanmi paske nou konnen les etazini damerik mete reskipsyon pou nou paka ebyen e rantre etazini nou paka e jwen viza pou nal gade match foutbol la mi map profite di chak grenn ayisyen ki sou teritwa meriken yan Pa fè tèt di, ale sipòte ekip la paske selon jounal ekosè yo, deja gen plis pase 30 mil moun ki pral gade match la e deja gen yon kapasite stad la ka pran 65 mil moun. Antouka mezanmi lòt 35 mil lan nan lari. Antouka pèp Ayisyen nou poko gen pousantaj konbyen ki pral gade l. An nou kolabore paske pèp la e vle ke Ayiti bat Ekòs pou nou fè 3 pwen sa a. men pou nan nan konfyans nan mondyal la map mande e tout ayisyen an nou komanse ini nou an komanse met tèt nou ansanm paske mondyal la ebi fok nou bat ekos kelke swa fason an bagay yo anpil ou menm wa dim konbyen match la ap fini nan espas komantè yo wa pataje video sila Pa bliye Ecos Haiti e jodia la menm ap jwe a 9 vè rete konekte rete branche wap e gade match sila antouka e nou dwe bat Ecos kelkiswa fason an pandan anpil atis ap fè gwo temwanyaj an al tande pou plis detay avèk odyo sila pou plis eleman defòmasyon pa bliye ou se ou pèp la pale ann tande ansanm kòman sa ye.
Nenel Cassy al devan tribinal pou dosye asasina prezidan Jovenel Moïse rete la. Genyen tou, natirèlman, lame Dayiti ki tranble Pòtoprens yè. Rete la, nou pral fè w wè tout sa yo nan kad emisyon an. Men avan ke nou rantre pou nou fè w wè tout sa yo, yè genyen yon aksyon ke President peyi Mexique lan fè ki fè ke tout mond lan ap kesyon yon sèl bagay? Eske se renmen Trump pa renmen aktivite sa a ki koz li konpòte l konsa? Ki sa bagay la ye? An nou gade ti imaj sa tou dabò. Vwala gade ti imaj lan byen gan reprann li. Ok ou wè dam sa kap vole an ki gen telefòn nan nan menl lan ki avèk mayo nimewo 26 lan li se madam Claudia e se li menm ki prezidant peyi meksik li se madam Claudia e se li menm ki prezidant peyi meksik ou konn sa sa vle di ekip li ki make premye gòl. nan mondyal la yè nan yon match ki tap jwe nan peyi Meksik yè li tap gade match la li pat nan stad la dirèkteman men li te nan plas kote ke yo reyini anpil moun manb gouvèneman tou sa li tap gade match la gade kijan dam nan prezidant lan vole gade pou wè tande li vole li vole li vole vole sa vle di ke ekip li genyen. Rele anlè lozanj Lozanj medya Frans 24 e TV 5 mond Tout gwo medya ewopeyen yo Tout gwo medya ameriken yo Pran imaj sa a y ap poste l epi dè jounalis ap fè dè kòmantè epi apre sa yo rale prezidan Tonton Nou wè kiyès? Yo ale Tonton, yo met Tonton sou ekran an, yo di Tonton e pa sa l renmen li menm. Aa, yo di Tonton e pa sa l renmen, paske sa Tonton renmen an, se spò kote ke gason ap goumen a gason, gason ap vide kout pwen nan tèt gason. Aa, lit sovaj, king boksing, bòks nòmal, Se aktivite Mack Tyson nan ke Tonton renmen. Apa Tonton ap òganize l la a? Swa sou w ap pase Washington nan w ap pase devan Mezon Blanch lan, w ap voye sou nan lakou a. W ap wè sa Tonton renmen. Tonton pral òganize yon gwo kokennchenn aktivite la a, plis pase yon swasantèn de milyon dola ameriken gen tan disponib pou aktivite sa a. pou ke gason vin pran kout pwen nan bouch, gason vin pran kout pwen nan lakou Mezon Blanch lan, enben Tonton li menm li gen aktivite pa l li renmen. Ou ap wè Tonton, li pa kè de aktivite foutbòl mondyal, òganizasyon foutbòl, koup dimond, ou ap wè Tonton pa tèlman kè de sa. E sak fè wap gen 2 ekip ki tap rantre e nan peyi tonton, tonton mete restriksyon. Ekip yo e pran karantèn. Tonton di men kilè wap ka rantre. Gen 2 jisteman patisipan ki tap rantre, tonton di non ou pap ka rantre ou pap jwenn viza. Gon pakèt moun ki tap renmen vin patisipe, vin sipòte ekip yo, yo pap kapab. Gen anpil moun ki prevwa tou, gen anpil plas kap vid nan mondyal la. Gen anpil moun ki te gentan fè tikè e fè otèl, yo kensèl yo. Paske yo estime ke yo kapab fin pran avyon an, lè yo rive sou teritwa tonton an, tonton ka jis di yo retounen lakay yo. Gen anpil peyi, pa egzanp tankou Ayiti, youn nan bagay ki fè m pi mal, se lè m wè Ayiti sou menm lis avèk peyi Iran. kòm peyi ki gon travel on travel ban sou li jan yo dil lan e ou kòm peyi ki ke etazi anbasad etazi nan amerik pa bay viza avèk moun pou monte si teritwal ayiti sou menm lis avèk peyi iran se yon nan bagay ki fèm mal anpil m jis gade epi mwen reflechi anpil gade natirèlman epi mwen reflechi anpil. M di tèt mwen, kilè n ap soti nan sa? Pa ki mwayen n ap soti nan sa? Men, pou kòmantè moun nan mond lan, anpil moun k ap fè kòmantè sou, e pa bliye, se prezidant peyi Meksik, s on gwo peyi, e se youn nan peyi k ap òganize mondyal lan tou. Paske se 3 peyi kap òganize mondyal lan, Etazini damerik se gwo palto a, enben Meksik se gwo towo, se ti mòso, e mwen mèt di w, li gon mòso nan gato a, epi Kanada gon mòso nan gato a. Men Etazini pran pi gwo pati nan gato a, li kite 2 ti bout pou e natirèlman e Kanada avèk Meksik. Men Meksik avèk Kanada pa gen pwoblèm. Pa gen yon pyès moun ki pral patisipe nan mondyal la nan peyi Kanada ki gen restriksyon. Non. Kanada jis kontwole rantre ou, kòman w ap rantre, epi jisteman it's ok. Nan peyi Meksik, sa ki pi di a, gen yon peyi ke Lèzetazini Damerik nan batay avè l. Peyi sa rele Iran. Nou konnen ke Lèzetazini Damerik nan batay avèk Iran. Enben, seleksyon iranyen an, l ap patisipe nan mondyal lan, isit o Zetazini Damerik. Mwen tcheke nou konwen bagay la ap fèt. Li gen match ke l ap jwe sou teritwa ameriken an. Men li nan, jwè yo nan otèl nan peyi Meksik. Sa vle di ke jwè yo ap antrene nan peyi Meksik. Jou pou yo vin jwe match la, yo ap pran yon avyon prive k ap vin depoze yo sou teritwa ameriken an. Y ap jis rantre nan yon espas ki fèt pou sa. Alò, gen yon bis k ap pran yo pou rantre nan zòn stad la ansanm avè yo. Yo pral abiye nan stad la. Ok kote yo fè pou mete jwè yo epi yap jis rantre nan tèren an yo jwe foutbòl swa yo pèdi oubyen yo genyen kou match la fini yap nèke rantre nan menm sal yo t antre an retire kranpon nan pye yo fouye lòt rad sou yo epi pran yon bis ale nan èpòt pran yon avyon ankò pou tounen nan peyi Meksik Mondyal la pa bèl nan Mondyal la pa bèl e foutbòl. football vreman li pa konn gen nivo politik sa ladan e se yon nan bagay ki trè kritike nan medya ewopeyen yo gen anpil medya ameriken tou ki estime ke bagay la pat do rive la football la men pa bliye lè se etazini amerik an gè il est de bonne guerre pou ke li pran des mesures de precaution. Ok, fè tout sa ke li kapab paske pa bliye, lap bonbade Iran, se gwo gè k genyen, se anpil moun kap mouri, ok, gen lekòl ki yo kraze nèt, ki gen ti moun ladan, konnen ke jwè sa yo, yo se des Iranien, kounye ap vin jwe lakay ou. Natirèlman, ou tou konnen ke yo pap renmen w. Ou dwe pran tout prekosyon pou ke w kontwole yo. Men, m panse gen anpil posibilite tou, ou te ka ba yo posibilite pou yo te kapab dòmi nan peyi a. Ou te ka kontwole yo. Kontwole manje y ap manje. E kontwole anpil bagay yo. Men. Etazini Damerik ba yo yon viza rantre pou 24 è de tan, pou mwens ke 24 è de tan, renouvlab. Tande wi! Viza ke Iranyen yo genyen, son viza 24 è de tan, a mwens ke 24 è de tan, renouvlab. Sa vle di ke yo pa ka dòmi sou teritwa. Yo ap rantre, y ap jwe match lan, epi yo sòti otomatik. Tout moun di se premye sa, e premye fwa sa ap fèt nan listwa, bagay la ekstrèmeman e konplike ok, nan istwa foutbòl la pa ka pa konn genyen tout bagay sa ok, nan istwa foutbòl la pa konn genyen tout bagay sa, moun yo moun yo konplike bagay yo konplètman nan men e jwè yo men ankò yn fwa e. Anpil moun nan mond lan bat bravo pou madam e president peyi Mexique lan ke nap gade sou ekran la ok vwala ki ap vole kap vole pou premye gòl ki ekip li e bay nan mondyal lan son bèl bagay. E yo konpare l vreman avèk konpòteman tonton an anvè mondyal lan, anvè kòmsi m ta di ou aktivite an. E ou wè madam nan ozanj. Men gen anpil moun ki di youn nan meyè bagay oubyen youn nan meyè estrateji ke. anpil moun nan mond lan te kapab itilize, se ta va alò pou eseye mete fè moun pale avèk moun tèt ansanm kè kontan pou tout moun se le foutbòl, se le spò an jeneral. E kòm foutbòl natirèlman se spò ki plis e gade nan mond lan ok se spò ki gen plis moun k ap swiv li se spò ke tout mond lan y ap swiv enben foutbòl lan Se youn nan meyè fason pou moun ta pale avèk moun, se youn nan meyè fason pou ke mond lan pale d'un sèl vwa, ap pale yon sèl bagay nan menm moman, se le foutbòl. E pou bò lakay pa nou tou, egzanp lan klè. Pa egzanp, mwen t'al asiste youn nan, alò 2 match amikal ke Ayiti te jwe nan youn nan Fort Lauderdale, youn nan Miami. Mwen wè 2 bagay ki klè. E mwen rankontre avèk de twa nan moun ki gen nou konn sinyati yo vle di egzatman sa l vle di a, ki nan sektè prive nan peyi Dayiti, pitit moun sa yo. Men natirèlman ou wè ke Menm santiman ke w genyen an, menm emosyon k ap degaje an, lè Ayiti ap jwe a, ou santi l lakay yo. M pa konn si n konprann non. Ou wè Ayisyen an lakay yo. E sa k fè w ap di tèt ou, èske pa ka gen yon dirijan ki vini pou mete moun sa yo chita pou ini sosyete a? Èske pa gen posibilite sa? Paske fò w di tèt ou sa wi. Paske ou wè ke pitit pitit pitit nèg ki nan sektè prive a nan moman foutbòl ayiti nan moman ke ayiti ap ayiti nou aktivite ou wè menm enèji a menm emosyon kap degaje ou santi menm san kap koule nan venn ou an se yo menm natirèlman yo se ayisyen ou wè yo renmen ayiti. Men gon bagay ki pa mache. Eske se nan nou pwoblèm nan ye? Kòm ayisyen? Ou byen kòm nèg? Eske se lakay yo pwoblèm nan ye? Men, kòm nou menm, nou bay tèt nou rezon, paske gon bagay ki pa mache, ki sa k pa mache an? Mesye yo fè biznis nan peyi a, yo se de moun ki travay di, fò n di sa tou. Paske anpil nan nou, nou menm kòm Ayisyen, nou parese anpil, nou pa gen anyen kòm vizyon, nou pa gen anyen kòm plan, nou pap fè biznis, nou pap monte anyen, se kout poud n ap fout youn lòt, nou rayi youn lòt, nou pap òganize nan anyen. Epi yo menm, yo òganize yo an ti kominote, y ap fè biznis soti de A jiska Z, yo fout rich sou do nou. Epi lè yo fin rich, malerezman, yo vin rantre nan Leta. Kounye a lè yo vin rantre nan Leta, yo vin kreye sa nou rele monopòl. Kounye a gon sektè, se sa ki kontwole l, gon lòt sektè, se sa ki kontwole l. Men kounye a pou sa chanje, pou nou kapab ini sosyete an, se yon dirijan ki vini pou l pa fon politik de pwa e de mezi. Pou l di mesye yo, nou gen lajan deja. E nou piye peyi a deja. Dezole wi. Nou gen lajan deja, nou fè tout kalite bagay nan peyi a deja. Men gon grenn bagay ki enteresan pou le moman. Nou bezwen pou sosyete a, pou tout moun ap viv byen nan sosyete a. Lè m di viv byen, pou pa gen ipokrizi, pou pa gen hèn kont youn lòt.